Zanmi entènot, se yon plezi pou m gen ansanm avèk mwen la a Jimmy Joly, yon jenn gason k ap milite nan peyi Chili, ki se prezidan chanm komès Ayiti-Chili a, e sa fè yon bon tan, e jodi a la nou gen li sou plato ke nou pral fè yon ti pale ansanm avèk li sou yon pakèt sijè k ap pale nan kominote a. Prezidan Jimmy, kòman w ye? Bon, nou trè byen jis e foto, e nou konnen depi 2024 n ap goumen pou vòl komèsyal la. e pou n wè kòman nou te ka fè kominote a jwenn yon fason pou l fasilite l al nan peyi l, al wè fanmi l, oubyen tou al ouvri yon biznis an Ayiti. M panse se sa nou pral pale pou jodi a. Ok, e ou se prezidan chanm komès Ayiti Chili, kòman sa ye ant relasyon Ayiti avèk Chili nan kesyon komès? Bon, nan kesyon komès, tout ba ap mache trè byen, okontrè. Gen yon pakèt endistri Chili, pa egzanp, agwo-endistriyèl ki bezwen kafe, kakawo e dot pwodwi ayisyen. Men, nou menm chanm komès sa, nou ap travay de konsè ansanm avèk sektè prive chilyen an pou wè kòman nou kapab fè pwodwi sa a rive isit Chili. Men, pwoblèm ki rive, nou pa jwenn vrèman ayisyen ki nan Chili ki enterese a pran pwodwi sa yo ou byen chache pase pa chanm komès la pou chache mache pou yo pou yo ka fè enpòtasyon ekspòtasyon vè chili m panse se sa. Ok bon ebyen men kanmenm pou kesyon biznis fèt ant ayiti avèk chili premyèman fòk gen koneksyon e nan zafè vòl nou konnen ke gen yon pakèt dezòd ki te fèt nan dosye timoun kap vwayaje kòman chanm komès la wè Paske pou w gen mache a vre, fòk gen koneksyon vòl. Kòman chanm komès la wè premye pwoblèm sa a? Depi 2024, depi sou diskou mwen, lansman chanm komès sa, lan diskou a ou te wè nou ta pwomote pou n wè kòman nou te ka etabli yon vòl komèsyal ki pral bon pou non sèlman pou kominote a e pou Ayiti. De se fèt. E nou fè yon pakèt aparisyon deja. Ane pase nou fè yon aparisyon, nou te fè yon bèl konferans de près ansanm avèk ajans de vwayaj yo. E nou wè ke sa k pase yo la, nou menm chanm komès la nou t ap eseye evite sa men sa pa t ka vrèman gen akò, pa t gen yon akò vrèman ant ajans de vwayaj avèk chanm komès la. E nou menm nou pa t vle chatè. men se charter a kòmsi ki te plis avantaje pou yo, men ki pa yon bagay ki dirab, e mwen menm ki lan ki fè pati nan kominote a kap evolye e li afekte m tou, li afekte m, de se fèt e jounen jodi a nou genyen e nou toujou kontinye ap batay pou nou wè kòman nou te ka fè sa yon rèv tounen yon reyalite e. Mwen pa vin pale de ajans de vwayaj e vòl ap toujou bezwen ajans de vwayaj. Lè m di vòl konpayi liy ayeryèn yo ap toujou bezwen pou yo travay avèk ajans de vwayaj. Men ou konnen ap toujou gen de zerè e sa pa ka pa fè nou òganize nou mete tèt nou ansanm pou nou wè e kòman nou ka rezoud pwoblèm sa a. De se fèt, gen yon gen yon bagay ke m ap fè nou konnen ke. Afè vòl la, li son gwo defi pou chanm komès la pou nou leve avèk kominote a ki bezwen vòl la, men ki bezwen yon ti kè omwen li ka ale retou pase nou konn salè yo, nou konn kòman reyalite ki genyen nan Chili. Nou menm nap travay arachpye pou sa rezoud pi vit ke posib. De se fèt, e. Ki difikite nou rankontre? Nou jwenn gen yon gwoup Ayisyen depi an Ayiti, sitou nan afè politik oubyen nan dot katye oubyen nan kote ou soti an Ayiti, toujou lè w vini yon bagay pozitif ki ap bon pou kominote, gen yon gwoup Ayisyen menm ki la k ap tann pou yo fè yon konplo negatif pou yo kraze mouvman an. Lè sa. E anpil nan nou kwè nan pwopagann, nou kwè nan moun k ap pale anpil, sitou sou rezo, sitou de bon moun di yon bagay, li vin popilè, nou pran l kòm levanjil. La se la pyèj la ye. Fò nou ka idantifye moun ki vle yon bagay kominote avèk yon bagay pèsonèl. E mwen ka di a katrevenkenz pousan, wi, vòl regilyè ap tounen Chili. Men! pou l tounen pou l ka reyalite pou n ede chanm komès la travay pou l ka pou l ka vrèman rete kòm yon vòl regilye se nou menm ki chili a ki omwen 250 mil si m pa twonpe k ap viv ki gen dokiman ki ka al ayiti e nou menm pou ki ale ayiti si nou pa ka sèlman kontante nou pou n ap chache wi chache fanmi an li bon. Men nou menm nou pa pral vin on vòl pou nap tann ti grenn moun ki gen viza pou n pran yo pou nou vide yo la. Gouvènman ap gade, sektè prive Chili ap gade, nou se nwa, nou vin on limyè lan mitan yo, depi nou parèt yo gentan wè nou. De se fèt, lè ke nou menm ki lan kominote a, genyen Ayisyen ki marye a Chilyen, ou byen on Ayisyèn ki marye a Chilyèn, ki gen ti moun, yo ta byen renmen al lan peyi nou, al lan lanmè, etc. M sot fè yon eksperyans an Ayiti, fè 5 mwa an Ayiti. M ale Kafou, kote mwen soti, kote m leve, kote m ne. M ale nan Sid an Ayiti. Tout sa yo, se pa, e pa an avwal liy aeryèn, e pa nan avyon vrèman m ale. M ale nan Gran Nò, m pase m pa Okap Ayisyen, m ale Pòtoprens. E gen anpil bagay k ap pale sou rezo a, sou afè bandi. Li pa tipikman se sa vrèman lan reyalite. Mwen pase lan Brezil, gen kote lan Brezil, m ta ale San Paolo, gen kote polisye pa antre la. Men sa pa vle di ke Ayiti nou pa ka al vizite l, nou pa ka al lan lanmè. Nou pa ka al envesti paske Ayiti bezwen nou menm sitou Chili, nou menm ki Chili. Gen planta dlo nou ka al nou ka al fè an Ayiti. Gen lòt bagay nou ka vin enpòte oubyen ekspòte vè Chili oubyen Chili vè Ayiti. Gen anpil opòtinite ke nou kapab fè. De se fèt, e nou anonse yon vòl le 12, n ap sible, n ap sible. E Ayisyen k ap viv lan Chili. Nou p ap sible grenn viza k ap tonbe an Ayiti. N ap sible moun sa yo. Ap gen vòl la, se ale retou. Mwen gen tan bay pri a, se yon milyon ui san mil pèso. Men, ap gen ajans kanmenm ki se ajans serye, ki pa vrèman gen gran renome. nan kominote a kap avèk nou men sou pe nap konnen ajans sa yo kote nap refere nou moun ki pa ka fè tramite pou achte yon tikè online atravè ajans sa yo nou prale men menm ke on milyon akoz de sèvis de tramite a yap touche yon ti bagay kanmenm pou enstalasyon pou biwo pou eksetera men pri a pap rete konsa Pou pri a ka desann, se nou menm pou ki vwayaje anpil. Lè nou vwayaje, imajine w, nou gen yon kalandriye de 3 vòl pa mwa. Si l ogmante 4 vòl, 5 vòl, li pa ka 1 milyon 800 mil pèso ale retou. L ap desann, li ka petèt 1 milyon, li ka 1 milyon 200, eksetera. De se fèt. Nou vin di sa la, se paske e travay la li pa sèlman pou mwen. M pa vin chèche glwa, mwen m son antreprenè, m pa vrèman wè m pral pale de sa yo pa lan sektè m. Gen òganizasyon ki toujou ap defann nou menm nan chili, se bravo, men mwen pa ka fè l konsa. Mwen menm se la pou ekonomi. pou kanalize ekonomi k ap brase nan kominote a, kote nou menm ankò ka envesti nan Chili pou lè gen eleksyon nan peyi Chili, se pa nou menm yo pral itilize kòm yon kominote vilnerab pou yo fè yon kapital politik sou nou, men se bat pou nou wè kòman nou ka ranfòse asyèt ekonomi Chili a, lè sa. Yon kandida ap panse 777 fwa pou l pale de nou. Dayè nou gen yon egzanp devan nou, Lèzetazini, ou wè sa k ap pase, m pa bezwen detaye. Sa yo fò nou pran yo kòm leson antanke nou menm ki se jèn, nou se rasin kominote ayisyen ki enplante nou nan Amerik di Sid la, espesyalman Chili e Brezil. De se fèt, avèk Caonabo Airlines, ki se yon konpayi aryèn ayisyen, ou wè Caonabo, depi ou wè sa, ou gentan wè se ansèt nou. De se fèt, mwen, mwen egzije tou, pou gen yon enfòmasyon y ap, y ap pase nan avyon, se an kreyòl espanyòl. Mwen egzije yon pakèt bagay pou m fè l santi ke sa se yon patrimwàn nou menm ki Amerik di Sid la pou nou mete tèt nou ansanm, pou nou leve defi a. Leve defi a, M gen fanmi m, m gen timoun Chili. M sipoze al Ayiti, sitou nan travay m ap fè a, se yon travay komès, relasyon komès. Detanzantan m sipoze al Ayiti. M sot fè yon eksperyans nan Jamayik. Se yon eksperyans ke m pa, m pa, m pa ta renmen m fè eksperyans sa ankò. M pa ta renmen l. Imilyasyon moun nwa parèy ou ap imilye w poutèt yon paspò ayisyen, si nou pa t gen kontak vrèman, e yo tap bat nou a yon group m konnen ayisyen sa yo yap tande nou kanmenm yap tande m yap wè kiyès e yo bat yo chili men yo pat bat nou nou te gon grenn ayisyen nou te nou te oblije fon fason nou moute se avèk nou nou ye nou tal kiston nou fè 3 zè tan nan machin e pou nou ale kiston pou nou al pran yon avyon ankò pou nou se son bagay. Mpa, mpa, bon, mka panse ke nou toujou bezwen al Ayiti, men li pa fasil. Li pa fasil, li trè dekourajan. Li trè imilyan. De se fèt, yon vòl dirèk, lap pi bon pou nou, men poul fèt, se nou menm ki Chili a, ki fè yon fason pou nou pote boure, vwayaje, ale Ayiti. Dayè, nap achte tikè a. Epa tikè nap fin achte lè n rive Ayiti yo pral mande n yon pakèt lajan pou n remoute Chili. Nap tou achte l. Okontrè, nap nap travay de konsè avèk yon seri de otèl ki Okap. Moun ki pa moun Okap yo ka tou fè yon rezèvasyon dotèl pandan yo Chili, yo achte yon pakedj pou nou gen yon lòt vizaj pou nou pwochte pou kominote a, pou nou fè sa yo rele enfliyans nou menm. ki nan kominote ayisyen nan Chili a pou nou pa yon kominote ki izole atravè de fonksyonman nou, atravè de hing-hang nou gen antre nou. W ap wè videyo sa m pral lage a. Ou pral wè gen yon gwoup ki la espesifikman pou y al chache yon bagay kanmenm negatif, k ap al pale nan kòmantè, k ap kreye fo paj kòmsi pou twouble w nan objetif k ap bon pou mwen, k ap bon pou ou, k ap bon pou nou tout. De ce fait, se sa le 12, rete sou paj mwen an Prezidan Jimmy Joly sou TikTok, rete sou paj chanm komès sa, n ap wè direksyon, n ap gen nimewo telefòn, men m ap ka pale avèk nou paske mwen o sèvis de nou menm tou. Mwen di nou, mwen pa fè afè sosyal, mwen fè biznis, antreprenè. Men, men otomatik tou, mwen la fè sosyal. Men spesifikman gen òganizasyon Ayisyen ki lan Chili ki fè afè sosyal. Men men se òganizasyon, sendika de pwoteksyon dè antrepriz Ayisyen e Chilyen. De se fèt, mwen la pou kominote Ayisyen k ap fè biznis lan. Chanm komès la pral oblije, pase nou te gen yon syèj lan anbasad la. Men, nou pral gen biwo nou, de moun k ap fè enpòtasyon, ekspòtasyon, sitou avyon an ka itilize pou moun ki bezwen voye bagay ann Ayiti, eksetera. Chanm komès la ouvè pou tout moun k ap fè biznis, pou tout moun ki bezwen enpòte, ekspòte. Nou la osèvis nou pou nou avanse vè yon ekonomi ki flerisan.
Ya, ok. Ou pale de Caonabo Airlines. Tout moun wè Caonabo e sa vle di se yon antrepriz tipikman ayisyen. Ou mande pou konpatriyòt yo vwayaje e sa k ap pèmèt ke konpayi a rete an vi pou ke li menm li pa ale pou l di bon ok. Kounye a la a, pou moun nan vwayaje fòk li gen kòb e anpil moun toujou plenyen lè yo al Ayiti yo se yon fòm de kidnaping paske lè moun nan rive anba yo fè l peye yon lòt kòb ankò. Mentenan eske moun nan ap gen posiblite pou li achte online epi eske lap gen posiblite tou pou li achte yon vol ale retou poul konnen li prale jodia li pral fè 2 semèn li pral fè 3 semèn men kilè lap retounen e lè sa pou travay li pa bali pwoblèm kòman sa ye. Ou pafètman se sa pafètman se sa fè rele vol regilye ou achte tikèw ale retou ou pral fè 15 jou 15 jou jou pou jou dayè wap gen kalandriye wap wè vol yo kilè yap Kilè yap disponib sou entènèt? E m sot di sa talè map redi l ankò, wap gen privilèj moun ki ka fè tramite sou entènèt pou l achte tikè l online. Si w pa ka fè l, nap gen yon biwo vrèman nap refere w a biwo a pou al fè yon ajans de vwayaj fè l pou ou, men lap pran yon ti kòb deplis, petèt yon 50 mil, petèt yon 20 mil, petèt yon 30 mil, m pa konnen. De se fèt, e nou menm tou nap pote yon bèl. E nap pote yon bèl zye sou sa kap fèt pou pa vin mennen l nan 2 milyon peso pou pa kraze mouvman an. Pa enkyete nou pou sa. Wi, w ap kapab achte tikè w pou ale retou pou pa gen pwoblèm nan travay ou lè w pou retounen pou pa al an peye pil lajan. Kòb w ap bay Chili a se kòb sa, 1 milyon 800 mil peso. Ou konnen se kòb ale retou ou prale fè 15 jou. Wanick pran bagaj ou, ou al nan èpòt Okap la pou retounen lakay ou, Wanick moutre tikè bò tikè ou te ale retou la, ou moute, ou ale, ou retounen ou vin evakye lan aktivite w. Ok, kilè nou konte kòmanse operasyon vòl Ayiti Chili yo? 12 septanm, 12 sept, 12 septanm nou vle kòmanse e nou gentan, nou gentan, mwen, mwen panse nou gentan lage flyers sou paj chanm komès la. Mwen te pataje kèk fraz ansanm avèk ou sou paj pam tou mwen patajel so m panse ke se sa e se nou menm pou ki fèl reyalite mwen menm m paka di paske avyon an se pa mwen menm sèlman li pral pote se nou menm li 150 pasaje fòk 150 pasaje yo la si pa genyenl m pap ka fè anyen paske gen moun ki kapab vwayaje al nan lòt peyi zafè lòt moun ki pa kapab men m pa vlel konsa. Mwen menm te ka di zafè m ap fè biznis mwen menm, m ap fè biznis m gen dwa nou pa konn ki biznis m ap fè, m ap fè enpòtasyon, m ap fè ekspòtasyon. Dayè m te gen izin mwen Chili, isit Chili, izin vetivè m kòm m ap leve l mete l an Ayiti. But m panse ke m pa lan bagay zafè m paske mwen m gen plis opòtinite pase menm 10, 20 ayisyen non. M pa asepte youn nan bagay sa fè m pa asepte ki fè m toujou an 2024, 2024! Al gade diskou m nan. Ou ap wè m toujou an 2026, wè m toujou kenbe menm bagay la, m ap lite malgre m sot Ayiti, m prèske gen 2 mwa depi lè m sòti an Ayiti, m sot fè 5 mwa an Ayiti. Ok, lòt pwoblèm ki gen ankò, anpil konpatriyòt yo plenyen yo pa kapab achte onlay, avèk tou, bon, ki di onlay, sa vle di ke moun nan gen posiblite pou l peye sou kat li, pou l gen yon rejis, kote ke l te monte sou tèl sit, li te achte, pou l kapab gen yon rejis tou pou si. e pòt fi a ka sote ak gen nenpòt bagay. Èske l ap gen posiblite pou tout bagay disponib onlay pou moun nan fè acha biyè l? Wi.
Non sèlman l ap disponib nan semèn k ap vin la, ou ka achte tout bagay onlay, boletò, tout afè w, an menm tan ap gen yon biwo avyon an ap la. ap gon biwo e e e e ajans kap la ki ap la komsi si gon reklamon pou ki fèt si gon vwayaj pou ki chanje etc ou gen yon fòfè wap peye tou si gon pwoblèm ou pa ka fèl ou byen e e sistèm nan pa pa pa enpeche w ou byen ou byen ou fèl ou pa jwenn rezilta ou gen dwa ale lan biwo a dirèkteman pou al fè reklamasyon an. Ok men kounya la eske. Ou di ke moun nan ap gen posiblite pou voye kèk bagay ann Ayiti si moun nan vle. Donk, èske y ap gen posiblite sa a si pa egzanp yon moun te gen dwa la epi li bezwen voye yon bagay ba yon fanmi l Ayiti men li menm li pa vle ale? Èske y ap gen posiblite sa a? Wi ap gen kargo. Wi ap gen kargo. M sot di sa. Mèsi paske w fè m di mo a. E ap gen kargo. Yon moun ki vle voye de, twa, kat, senk, sis malèt, wi ap gen kargo, w ap kapab fè sa. An tout sekirite paske moun yo konn plenyen nou konnen. Dè fwa se pa nou menm la, men lè bagay la rive yo, kap kòman, kòman, kòman nap fè nou menm pou nou pwoteje e bagay ke konpatriyòt yo voye yo? Se youn nan bagay m panse konpatriyòt yo ta sipoze peye m pou sa, paske m bal Ayiti e nan vòl yo pou m al sekirize, sitou lè yo konn pale, yo konn di yon mo ki kouran, moun Chili yo, pou m al sekirize moun Chili yo. Sa vle di pou malèt li, direktris la ki anndan èpòt la, mwen gen gran. relasyon ansanm avèk yo e mwen gen majistra map toujou site majistra senkwa e ki ap travay de konsèy ansanm avèk chanm komès la ki gon somè kap fèt ant chili e ayiti e avèk yon ekspozisyon kap fèt avèk dè antreprenè chinè kap akonpanye chanm komès la pou ale pou al gade ki sektè ki ke yo bezwen envesti ou byen e ekspòtasyon. De se fèt wi nap bat pou nou nap goumen nap travay di. pou sekirize vòl Chili a pou l kontijan e amelyore nan sèvis yo. Ok, e apre vòl kounye a, ki pwochen, e nou kapab di, ki pwochen e bagay ke chanm komès la genyen sou pye? Apre vòl la, e pwochen, pwochen, pwochen pwojè nou genyen apre vòl la, se wè kòman nou ka antre kafe Chili. Yo mande nou anpil, Nou mande nou anpil anpil. E anplis tou, gen yon lòt bagay ke tou nou ap fè, se kreye yon biwo avèk e, e, mwen bliye non an, e, e, e, men Chili, Prochile. Prochile nan afè enpòtasyon, ekspòtasyon, e mwen sot di sa talè a, pwojè nou se bat pou nou fè plis, plis fasilite pou nou menm, sitou peyizan m yo e nou ki rich an Ayiti. poun fè pwodwi ayisyen yo vini nan antrepriz chilyen e ayiti tou poun wè kòman nou te ka pran yon sant kote ke depi ou bezwen pwodwi ayiti a se la spesifikman pou ale pou jwenn li. Ok e apre sa tou nou gen nou konnen gen yon pakèt biznismann e ki genyen gwo fabrik isi a nan peyi chili eske chanm komès la pa kontakte moun sa yo pou fasilite yo fè al vann bagay sa yo Ayiti kote ke nou konnen nou gen yon pakèt moun ki nan nesesite. Bon nou pa fè resansman sa poukisa paske m sot di nou sa si pou nou fè sa fòk nou menm chanm komès la ki responsab lè manb osi gon fasilite de koneksyon de Ayiti a Chili pou fasilite koneksyon Ayiti a Chili pou nou gon tèt poze paske se lan lit nou ye Avèk desede 2 Ayisyen parèy nou ki mal entansyone, ki vin refè menm bagay wè Ayiti, moun Ayiti ap fè lòt Ayisyen bat pou yo toupizi lòt moun ki pi fèb yo, li vin fè ke nou vin pa konsantre nou vrèman pou nou fè yon resansman avèk biznis Ayisyen ki gen antrepriz, endistri, ke wi n ap ka fasilite. Se bagay ki pi fasil nou ka fè, antre pwodui. Dayè, nou ap travay de konsè avèk dwàn de Pòtoprens ki la. ki gen tout dwan yo an ki sou kont yo, ki se dwan nò la, dwan sid, etsetera. De se fèt, wi nou gen pou n fè sa. Nou gen pou n fè, pou n kontakte antrepriz ayisyen sa yo pou n wè ki jan nou ka fè enpòtasyon vè Ayiti avèk pwodui ayisyen sa yo ki ap evolye an Chin. Ok. Enben, si nou pa rive nan fen entèvyou a la, èske. Nou pa konnen ke nou ba w le dwa si w gen yon mo w ap adrese avèk tout konpatriyòt ayisyen k ap viv Chili e atravè lemond, paske sa ka rive ke konpayi sa a li pral desène lòt kominote tou.
Bon, dènye mo m te ka di ki fò, an nou fè yon revolisyon 1804 sektè prive ekonomi ayisyen. Paske nou pa vrèman gen yon strikti sektè prive ayisyen nasyonal e entènasyonal. An nou sispann goumen ak lòt. Nou lan moman trè spesifik pou nou di bon tout hèn, tout jalouzi, tout anvye yo an mete l sou kote paske yon grenn ayisyen sinifi tout ayisyen. Tout Ayisyen sinifi yon grenn Ayisyen. An nou wè kòman nou ka òganize olye pou nou mete tèt nou ansanm pou nou fè yon konplo negatif sou lòt ki ta vle fè yon bagay pozitif, an nou mete tèt ansanm avèk li poze l kesyon kisa nou kisa nou be kisa l bezwen pou nou arive atenn objetif sa kominotè pou nou tout ta ka benefisye e wè kòman nou te ka konstwi sòti dè milyonè ayisyen nwa patriyòt ki renmen peyi yo pou envesti nan peyi lè sa nou pral gon leta ki fò gon bagay ki di moun kap finansye a se li ki gen pouvwa enben leta bezwen yon bon sektè prive patriyotism ki ka finanse leta epi lèw gade wap wè sitwayènte moun ki nan leta ayisyen yo. ap fè yon bon ap gen yon bon leta ki fò se se konsèy se ti pawòl sa yo ke m te vle pataje kòm dènye pawòl nan entèvyou a mèsi. Enben ok, se te yon plezi pou m te genyen w la, kidonk randevou ansanm avèk kominote a se 12 septanb pou premye vòl Ayiti-Chili avèk Caonabo Airline. Se te yon plezi Prezidan Jimmy.
Mèsi bokou.
Mèsi JC Photo. Mèsi.